Bonjour guys Koman nou ye Jodia mwen pote yon nouvo video pou nou kote ki gen rapò a fè lajan ok mwen pap fè video a twò long rapidman nou pwale men avan men m montre nou koman pou nou fè sa e nap abòne e like kite yon kòmantè E sèl fason nou konnen nou kapab ede m avanse ok touswit nou pwale fè sa ok sa sel link kote m pwal rantre sou platfòm lan m pwal klike sou li pou m rantre sou platfòm lan map chache l. Ok. Men link la. M ap rantre sou platfòm nan. Epi pou moun k ap gade videyo a, pou pi rapid, m ap kite lyen an nan deskripsyon videyo a pou ou. M ap kite lyen an, w ap klike sou li. Lè sa w ap jwenn avantaj si w enskri sou lyen an. W ap jwenn li nan deskripsyon videyo a. Ok. Apre ou moute sou platfòm nan, moute sou lyen an, l ap parèt konsa. Ou menm, w ap klike la nan 3 ti ba ak anlè yo, k anlè a, men la. W ap klike la. Ok. Apre ou fin klike la. Lap parèt konsa jan nou wè sa parèt la talè banm metel an fransè platfòm lan an anglè map tradwil an fransè bon mte metel an kreyòl banm kitel an kreyòl ok kounya la wap peze sou ouvri sesyon an wap menla wap klike. Men la, lang la chanje, wap klike, map montre w kote wap klike a, wap klike la, kote non an konnen an. Sa, se si ou gen yon, se si w poko, non, se si ou anrejistre sou platfòm lan deja. Se la wap klike, kote non, banm rekonnen l ankò. Nou mwen konnen l ankò. Men la, si ou gen yon kont deja sou platfòm sa, platfòm nan rele Eravis, n ap wè non l anlè a la, banm moutre nou, n ap wè non l men li, Eravis. Nou gen katye ravi. Bon, pa twò gran bay, ok? Kounye a la, men la wap klike si w gen yon kont sou li deja. Ok, si w poko gen yon kont sou li wap klike la, sou sign up. Wap klike sou sign up. Men li enskri la. Lang la ap chanje tanzantan. Se sa k fè nou wè sa, n ap peze enskri. Oubyen si se si telefòn ou an angle l ap monte sign up. Ok. Mwen menm m gen yon kont deja men m ap ban m ap klike sou enskri. Se yon fason pou m ka montre nou kòman pou nou enskri. Kòman pou nou enskri, anlè a l ap parèt konsa. Lè w fenk monte sou li, apre sa anlè a la, kot la, N ap mete non nou anba a la. N ap mete yon Gmail. Apre sa, nan twazyèm lan, n ap mete yon mo de pas. Nan kat, wi, nan twazyèm lan, n ap mete yon mo de pas. Apre sa, nan katriyèm lan. Nap konfime l. Nap mete menm mo de pas la nou te mete a. Apre sa, anba a la, e je ne suis pas un robot, men la kote nou wè l make la a, nap klike sou ti bèy sa. Ti bèy sa. Apre sa, nou fè rejis. Men rejis, n ap fè rejis. Rapidman, n ap gen tan enskri sou platfòm lan. Ok, mwen pliske m gen yon kont deja, m pa p peze sou enskri, m ap fè bak. Ok, m ap peze ouvri sesyon. Apre sa lap paret konsa. Map klike la anlè a. Ou wè m te gentan gon kont deja ki rele Kerboy Style. Map klike sou koneksyon. Epi map pran Je ne suis pas un robot. Ok. Lè w fin enskri sou platfòm lan, l ap parèt konsa. Kounye a la, men sa se yon platfòm kripto monè li ye. Ok, tout moun konnen depi w ap sèvi sou kripto monè, fòk ou genyen yon bous, trust wallet oubyen l ka L bank. Ok, men fò nou wè la m genyen, ban m klike, m genyen menaj k ap menaje pou mwen. San ke m pa fanyen sou telefòn mwen, lajan ap fèt. Men la. Donk kote m konnen an, n ap wè la, anndan la a n ap wè tout sistèm nan ap mache. Sa vle di k ap menaje pou mwen, kan y rive 150 m ap ka retire lajan sa. Ok, men se kripto monè sa se twon li ye, se twon m te pran. Ok, an nou pati tousuit. Kijan sa se fonksyone? Men kòman l fonksyone. Se yon sòt de mennaj li ye. Se yon sòt de mennaj. Tankou la, nou wè m gen tron k ap menaje pou kò l. Epi piti pou ka retire lajan sa, fò l ta va rive 150 tron. Nou wè la, pandan l ap menaje pou kò l, mwen gentan genyen 21 tron toujou. 21 tron sa vle di poko 150. Nou wè la lap menaje kan l 150 mak ka retire lajan sa. Ok. Tankou la, si m vle plizyè mache, plizyè ap menaje tankou m gen dash, m genyen bitcoin cash, mwen genyen bitcoin, TBC, mwen genyen Wi m gen dash ankò. Konya la mwen menm si m vle plizyè ap mache tankou si m vle bitcoin cash mache an menm tan m a pwale sou twon n ap wè la twon san. Tron san pou san. Kounye a mwen menm m ap redui ladan l, m ap ba tron senkant. Ok m ap ba l trannswit oubyen senkant sa depan, karantnèf. Ok bon m ba l karantnèf apre sa m ap ba. talè. M ap ba Tron 49, apre sa m ap ba Bitcoin Cash 51, rès 51. Rapidman fò nou wè la Bitcoin Cash ap mache otomatikman paske li jwenn 51 pousan pou li fè menaj tou. Ok ou ka mete plizyè ap mache an menm tan men se san pou san sa lè ale ok se sèlman sa depi ou gentan enstale y apre sa ou ba ou chwazi youn men mwen menm sak fè se twon m chwazi twon mache pi rapid li mache pi rapid tankou sou mete y sou bitcoin cash bitcoin cash la ap vin pou anpil tan. anvan li mache. Tankou pandan yon mwa 150 lan ka gentan fèt sou tron, sou tron lajan ka gentan fèt. E sou mete l sou Bitcoin Cash la pèy pran plis tan pou li fèt. Ok. M ap toujou mete tron 100%. pou y mache pi rapid. Ok, kounye a la, ki sa ou ka fè ankò? Ou ka envesti sou li. Ou ka envesti lajan sou li. Men mwen menm m konseye ou pa envesti sou li. Paske platfòm sa yo lè w wè yo vini konsa, yo pa vini pou yo rete. Yo konn vini pou yon ti tan. Yon ti tan tou piti. Lè sa ou menm lè ou gen tan envesti sou li, lè platfòm lan vin ale ou gen tan ou vin soti ou pèdi kòb ou an. Sa fè mwen m pa konseye yon moun envesti sou li. Ok. Kounye a ou menm pou envesti sou li si tout fwa ou envesti ou vle ou ap envesti ka menm ou ap klike nan ti ba sa yo. Kote nou wè m kouwonnen anlè a. Banm fon flèch pou nou pi byen wè. Ou klike nan ti ba sa ou wè la, 3 ti ba sa yo kote nou wè flèch la ale a. Lè w fin klike sou li, l ap parèt konsa. Ou ap peze sou depoze. Tankou ou ka chwazi e sistèm lan wap depoze sou li a. Tankou si se twon m pran, se sou twon. Si se twon, map envesti sou li, map peze kopi. Map kopye lyen an, apre sa m ale sou bous Trust Wallet mwen, m kopye send. M ale nan send epi m kopye lyen an, apre sa imedyatman kòb m te gen sou bous Trust Wallet mwen an, kantite tron an, m ap mete salè a, apre sa imedyatman m ap gen tan envesti. E lè sa l ap mache pi rapid tou. Ok, sa se konsa ou ka envesti. M ap tounen menm kote a. Pou w retire lajan sou platfòm lan, ban m fè bak. Ou prale nan cash out. Men la, ou pou ale nan cash out. La, sa se la pou retire lajan sou platfòm la. M pwal klike sou li. Ok. La men tout kripto yo, e platfòm lan gen an, bitcoin, e... I gen i gen reep. E yon pakèt i genyen. I gen usdt. Men pliske se tron ke m te pran, metron, pliske se tron m te kite ap menaje, men li, n ap wè tron ekri anba a la, e n ap wè 21 m gen an, pliske, eskize m. Piske sitwon ke m te pran, sitwon k ap menaje, la li m gen rapò ak twon pou m retire lajan sou twon, m ap klike sou twon. Kounye a la, m ap mete kantite twon, tankou si m gen 150 twon, m ap mete. Ok sim gen 158 tron map mete 158 tron apre sa male sou boost trust wallet lan banm moute sou boost trust wallet mwen tout moun konnen depi ou sou sistem crypto money fok ou gen boost trust wallet pou retire lajan ou sou e sistem crypto money ok konya la pliske se sou tron. m tap menaje m ap wale sou tron lè m rive sou bous trust wallet mwen an men tron m ap pran tron si se usdt m te pran m tap pran usdt men piske se pat usdt m tap menaje se tron m tap pran se tron pou m klike sou li kounye a m ap klike sou tron apre sa m ap peze Resevwa. Apre sa, mwen klike sou kopi. Mwen kopye lyen an. Kounye a la, m prale sou platfòm lan, epi m peze kole. Rapidman, m fè join. Ou wè la, yo di ke y ensifizan paske m pa gen ase twon an. Paske pou pi piti twon pou retire, pou ka retire lajan an, se pou y ta va maksimòm 150. Ok, la m pa gen ase lajan pou m ka retire, pou m ka retire. Imedyatman w ta ap wè, mwen m se 21 twon m gen toujou. Si m te gen 150 twon, rapidman. Tron an ta pwale sou Boost Trust Wallet mwen an kote nou wè m soti a. Ok. Kounye a la, pou fè lajan plis toujou, pou fè lajan plis toujou, si ou kapab envite moun avèk, avèk lyen pa w la. Ok. Ou kapab envite moun avèk lyen pa w la. Pou envite moun, ou pwale nan referral, men la. Ou prale nan referal. Kounye a la, ou ap klike. Bon, m klike sou referal. Mwen klike sou li. Apre sa, l ap parèt konsa. Epi, ou ap klike sou sou kopi. Men la, ou ap klike sou kopi. Kon w fin klike sou kopi la konsa, lyen an gentan kopye. Lyen an gentan kopye, apre sa, w ap fè bak. W ap fè bak. Kounye a, ki jan pou ka fè moun enskri sou lyen pa w la? Pandan w fin kopye l la, ou prale sou WhatsApp oubyen Facebook oubyen Instagram. Sa depan, paske depi se pwomosyon w fè pou yon bagay pou fè lajan. Bon, mwen menm m prale sou WhatsApp. Tankou ou ka rantre nan WhatsApp. Epi lè ou rive nan WhatsApp. Tankou ou ka pran yon zanmi. Map pran Levendie. Ou ka pran zanmi sa. Apre sa yon zanmi pa ou epi ou kite men w fè 3 segond epi ou peze sou kole. Sa ou kole lyen pa w la. Apre sa ou ka fè yon ti flèch konsa. Padon banm, padon. Ou ka fè yon ti dwat ale konsa. Jan nou wè m pral fè a konsa. Apre sa anba l ou ka ekri, ou ka di, zanmi pa m, zanmi pa m, men yon, Ok, tankou ou janm ekri sa la ou ka di, Zanmi m, Men yon bon plat bon pa mete yon an. Ou ka ekri zanmi men yon bon plat fom. Ou ka fe lajan al enskri pou fe lajan klike sou lyen an ou we a. Apre sa ou voye l ale. Ou voye l ale konsa. Epi zanmi an menm. Sil komsi li vle fè lajan pal tou, li wè w voye sa bay konsa, lap klike sou lyen an la, men lyen an, lap klike sou li, sou li, apre sa lap mennen l sou platfòm lan, sou platfòm lan, ok zanmi pam. Se konsa, m te gentan moutre nou kòman pou nou enskri depi o debi videyo a. Kounye a ou menm, al enskri epi pou kite lajan w ap fèt. Ok, pou moun ki pa konnen kijan pou yo kreye yon bous Trust Wallet lan, anba kòmantè a nou kapab kite kòmantè pou mwen. Depi m jwenn anpil kòmantè ki di fè video a pou m moutre yo kòman pou yo kreye yon Brisk Trust Wallet lan m ap fè video a pou nou pou m moutre nou kòman pou nou kreye yon Brisk Trust Wallet ok zanmi pa m pa bliye ban m ti abòne a e ti like la pou m pou epi peze bouton notifikasyon an pou nou kapab jwenn nouvo video yo ok mèsi paske ou te. pran tanw gadem e ouvri 2 zòrèy ou tandem ok ret bwanche pou yon lòt videyo tchaww.